Apre sa k ap fè la youn sou rezo a ki se Luckson ki ke mwen menm pèsonèlman m estime k ap fè yon travay e ki trè remakab. Loko jan m di w lan byenke nou pa konn pèsonaj lan e sa fè mwen m pa bat bravo konsa pou moun. M just felisite moun nan paske gen yon pakèt bagay ke mwen menm m pa ka wè m oblije ap pa kouri dèyè moun konsa. E men e ou te fè yon videyo ki pou mwen menm nan entwodiksyon videyo a ou felisite misye pou travay ke l ap fè men apre sa ou genlè Gon bagay ke w di ke pèp lan, bon m di pèp lan, pèp, pèp rezo a, e moun ki pa nan, nan bò, nan kan pa w la, yo, yo, yo, yo, yo pale de li, èske w pa panse se sa, se un petit peu pèsonèl? E ou te swiv videyo a? Wi.
Ou wè m te di yon bagay pèsonèl? Non, men, tande, ou vle m di, ou vle m di, Nan, nan, nan, ou mèt, m fè w pale. Lè m di pèsonèl, lè m di pèsonèl, lè w di, lè w di. Ki, kisa m te di? Ou te, ou gad videyo a? Ou di ke ou pa konnen si misye pa.

Paske mwen menm... Non men, opinyon pa m se kisa li? Opinyon pa m se kisa? Se vre se kesyon ap poze w, se pa w kap poze m kesyon. Non m konnen, n ap fè dyalòg la. Opinyon pa m nan se kisa li? Paske petèt gen moun k ap tande la, se sa w pral di l la pou l konprann sa m te pale. Paske e pa tout moun ki gen nivo dèfwa pou konprann bagay. Sa ki enpòtan, chak moun ka bay, chak moun gen dwa pou l bay opinyon pa l. Paske se sa k fè yo rele demokrasi. Kote dwa pa w la fini, se la pa m nan kòmanse. Moun nan gen opinyon pa l, m pa oblije dakò avè w, ou pa oblije dakò avè m. Sa, men, gen de opinyon w ap bay tou. E gen de kesyon ke ou ka poze, men gen moun ki pwòch ou nan ka reponn kesyon yo, men gen de zopinyon ki dwe gen anpil prekosyon pou pran, jis pou pa mete dife. Lè w pa mete dife, se menm ou menm tou, se vre dife. Sa di ou pa, ou gen kesyon ou pa gen dwa poze? Non, non, se pa ke ou pa gen dwa poze l, pa bliye, pa bliye, nou menm ki se, ki se. Non, non, non, fòk ou edike pèp la la. Ou ka poze tout kesyon. Ou ka poze, sa pral depann de kòman ou poze kesyon an e nan ki moman ou poze kesyon an. Paske gen de, gen de, gen de momentum tande wi. Gital, gital, banm tou reponn sa a pou ou la a. Eske ou fè threesome deja nan vi w? Kòman? Threesome.
Sak threesome nan? Threesome kòmsi ou al nan relasyon. Sou menm kabann nan avèk 2 fanm? Non, negatif monchè. Enben ok.
Ok, ok. Men menm se sa, m poze w yon kesyon. Negatif ye. Men yon kesyon m poze w. Eske m manke w dega nan yon kesyon? Non monchè. Enben. Non men banm di w. Eske w konprann sa, eske w konprann sa m fè a la? Banm se. Son kesyon m poze, epi m konnya ou menm ou di m non fini. Mwen menm. Men si w te di si w ap di m la Bosbens, monchè w konnen m gen madanm, se moun se gen moun legliz men moun se. Gen yon pwoblèm. Son kesyon m poze w, si w estomake. Gwo, m pa konprann eko something is wrong. Si w m poze w kesyon m di w èske w fè threesome deja, ou pa menm konn sa threesome nan. Ou di a monchè m pa, m eksplike w di a mwen non, epi w fini. Men si w di non monchè, baz mwen te santi yon jan l derespektan, kòman w fè pou w poze m kesyon sa, paske yo te di tèl bagay sou mwen, depi w ap, w ap eksplike koze a, gen yon pwoblèm. Paske gen anlè moun ki, gen anlè moun ki di baz mwen vòlè. Epa patnè a te kanpe, epa patnè a te kanpe bat bravo pou lajan. Salopri sa yo te fè li ti ti bagay poème nan. Johnson Napoléon chapo wi, kola choukoun byen ewo, rèd rèd. Bon nan emisyon sa a. Nan emisyon sa a. Wi wi nou bon piblisite a bon bagay wi frè m. So misye misye kanpe misye di m bro. Misye kanpe nèg la di m abite avèk yon pitit Ketan. Ketan pa gen pitit fi. M abite avè l Florida. E pandan se tan m fè 1 an 4 mwa m pa janm vin Etazini. Pandan l ap di m abite avè l la. Men lè nèg lan di sa men bro. Mwen menm sa pa di m anyen. Men jan nou di men pou ki sa l fè sa. Men si m te konn Piqué tande kon ti fi m te konn ap tcheke. M te ka di gade sa misye ap fè la a, misye ap fè m pèdi madanm mwen. M pa konn si w konprann non. M poze w kesyon, ou reponn epi that's et. Sa vle di si yon moun pa konprann ou estomake, ou vle di m kounye a, m pa gen dwa pou m pale. Non men non, non, moun nan pa gen dwa di sa. Men m panse ke se pati emosyonèl sa ke Ayisyen genyen. Yo pa pran tan pou yo analize dèfwa. E sa yon moun ap di. Non men si wap swiv Dadou monchè wap ka analize. Dadou se tout moun se do. Non men se pou se pou wap swiv se lou ye wi. Men kounye la dife sa ki limen an. Dife sa ki limen kisa sa vle di pou ou? Eske ou atenn objektif ou? Paske mwen menm kap fè emisyon an e mwen gen objektif. Objektif lan se pick up brand Boss Benz. Se pick up kisa Boss Benz ye pou showcase odyans mwen an di men kiyès ki Boss Benz lan, men kòman l panse.